Zòn pa fè moun, se moun ki fè zòn. Se avèk pawòl frè Luckson nan m ap kòmanse ti videyo sa. Mwen se Claudy M. e nou konnen mwen nan Grand Kolin, Grand Kolin se senkyèm, sizyèm seksyon sou komin Gran Gòv. N ap batay pou nou a pou nou wè si n a fè kominote sa a vin yon lòt kominote. Zòn pa fè moun, se moun ki fè zòn. Mwen kontan m avèk nou, men pa bliye a chak fwa ou ap gade videyo nou yo, sitou ke moun ki se moun Grand Kolin yo, premye bagay pou nou fè mwen abòne avèk chanèl YouTube nou an. What alò m manke di WhatsApp men nou gon chanèl WhatsApp tou ok ou kapab toujou mande nou link lan pou abòne avèl abòne avèk paj Facebook nou TikTok nou Instagram nou pou kapab rete konekte ansanm avèk nou vini avèk videyo sa yon fason pou nou kapab fè ti pale avèk ou de kominote a men jodi a nap aksantye nou sou Diana Detente anpil nan nou tande pale de Diana Detente lan, anpil nan nou nan kominote a tou vizite l. Mwen menm, lè m reflechi pou m wè travay sa yo nan kominote a, e mwen menm, travay pa m se pèmèt ke w konnen sa k ap pase nan kominote a, ebyen lè m jwenn bagay sa yo pou m pale de yo, mwen santi mwen vrèman kontan, m santi m vrèman anjwa lè m jwenn pou m pale de kèk ak aktivite ki nan kominote Grand Kolin lan. E se yon privilèj nou genyen pou n kapab pale jodi a de Diana Detente. Gen anpil kòb yon moun envesti oubyen depanse. Bon, nan ka Diana Detente lan, èske m ka di envesti? Ban m di depanse, paske ekonomis yo ap di mwen, te kapab di mwen, gen sa n rele envesti, gen sa n rele depanse. Envesti a se yon bagay w ap tann yon bagay de retou. M ka mete Diana Detente nan faz envesti a, men ki se yon alontèm, ok, alontèm. Lè m gade espas la, lè m gade zòn lan, lè m gade kominote a, mwen di waw, sa a li vrèman enpòtan pou genyen l nan kominote a. E li vrèman bon tou pou de moun ki kapab dan le bezwen, mwen di byen dan le bezwen. Ban m gade kèk bagay lòt kote ki konn ap fèt moun nan pa fè l nan lakou lakay li, li chwazi yon kote pou l al fè l. M ap di 1. Resepsyon maryaj Resepsyon maryaj, Se vre ke nan tan avan yo, yon moun te kapab swa chwazi fè yon resepsyon maryaj nan lakou lakay li. Men mond lan vin tèlman eklere kounya, chak moun a yon telefòn nan men yo e moun nan ap pran ti videyo toupatou. E ou konn vin wè kounya a nenpòt kèl moman, resepsyon maryaj ou nan lari san ou pa konnen. Avè di moun nan pran ti videyo met sou WhatsApp, li mete l sou TikTok li pou l amize l. Ann pran egzanp yon moun k ap fè yon grand rankont. Ou t ap bezwen yon lokal, yon kote pou fè rankont sa. Yon moun k ap fè gradyasyon. Pafwa gen nan gradyasyon m ale, espas la konn twò piti, sa parèt yon ti jan jenan paske ou pa jwenn kote vre pou kapab fè sa ou dwe fè a. Men, yon espas ki gen yon podyòm, ki gen yon, ki gen yon espas pou sa, m panse ke li vrèman enpòtan pou ta chwazi fè l. M pale de 2 bagay sa yo, m pran premyeman ki se maryaj la, m pran resepsyon gradyasyon, yon moun k ap fè yon, yon, yon batèm tou kapab fè resepsyon ladan li, yon moun ki gen yon lòt aktivite kèlkonk l ap fè ki mande kote pou anpil moun ta reyini. Men lepli souvan, nan kominote yo sitou, sitou nan kominote rekile kote n ap viv nan Grand Kolin, gen de aktivite ki pou mete sou pye, avan pou l pran, li oblije pran ennan, dezan, twazan, jiska katran, avan pou moun nan adapte l avèk li. Ok, avan pou moun nan adapte l avèk li. M ap pran egzanp sou Radyo Klav. Radyo Klav parèt Bèlvi, anpil moun pa konnen dirèkteman ki sa k radyo, kòman sa fonksyone. Men in fwa ke l te vin la, sa te vin montre w ke gon lòt anplè ke zòn nan ta pral pran nan nan kèk tan. Ok. Anpil moun te kòmanse ap rele sou radyo a, moun ap rele lòt kote. Tout sa yo, yo antre nan zòn pa fè moun, se moun ki fè zòn. Pa bliye ke m ap repete pawòl frè Luckson nan videyo sa a anpil, Bon esa pap deranje w. Zòn pa fè moun, se moun ki fè zòn. Akout Molo, eh ki se Molo, se non sa m konnen l, se non sa map pale de li. Li vini avèk ide sa nan kominote a, m pa panse se pou l fè kòb. M toujou di sa, si se pou l fè kòb, li pa tap fè l la. E anpil kòb deja envesti anba sa, anpil bagay fèt, ebyen anpil moun tou konnen kòman sa ye. Gen de bagay pou l pou li mache nan yon kominote, fòk li pran valè tan m sot di sa deja men sa pral rive ke gen de moun pou yo dapte l avè l tou sa ap pran moun nan tan paske l pa abitye avè l yon yon yon m ta di yon night club yon yon aktivite kote gen plizyè club nan kominote èske w konprann èske moun nan abitye avèk sa èske moun nan konnen pou l peye pou l peye yon ti kòb se pa anpil kòb pou l al fè resepsyon maryaj li nan yon club bon nan kominote nou an se toujou lakay dyalòg li dòk mete yon aktivite chak weekend. Chak weekend ou kapab pase ou ale avèk yon zanmi ou konprann ou bwè 2 byè, daprè sa m aprann byè yo pa chè èske ou konprann, ou bwè yon ti alkòl avèk yon zanmi. Paske aktyèlman la gen anpil moun ki kite Pòtoprens y ap viv nan pwovens e moun sa yo se son de moun ki te konn amize yo Pòtoprens bwè yon ti bagay yo le weekend sitou pou yo kapab toujou rete yon ti jan kòmsi fòk fòk espri a detann li èske w konprann ebyen Ziana detant ouvri pòt li chak wikend chak wikend wap jwenn bagay pou bwè anba wap jwenn ti fritay ou ti griyo ou wap jwenn ti alkòl ou wap jwenn bwason ki fè w plezi a manze sa si w desann anba ou depanse yon 500 goud ebyen ou sipòte klèb la, ou sipòte zòn lan, ou sipòte mèt li, ou di ou ankouraje li. Ok, malgre sa pap ka rantre kòb nan pòch li, kote nèg la ye Etazini la, lap difisil pou se kòb kap soti Ayiti ki ta pou antre nan pòch li. Èske w konprann? Alò, m panse ke tout sa m sot di la yo, yo vin rete avèk ou menm. ki genyen swa maryaj ou, wap fè gradyasyon, ou genyen yon lekòl ke ou vle fè pwomosyon pou li ebyen ou bezwen yon kote pou fon yon gran event ebyen li vrèman enpòtan pou chwazi Diana Detente. Nou pale de li paske nou wè nan kominote a li vrèman itil. Gen anpil espas, gen vip e mwen m ap gade pou m wè sa m ka fè ladan l. Paske nou konnen gen ti jèn la ak bezwen detann yo, n ap gade pou nou wè pandan ane 2024 la avan ane a fini si nou p ap fè yon gran gran gran omble ladan li kote nou ka resevwa 2 a 300 moun nan yon pwogram. M ap panse avèk pwogram sa a E sa fè lontan m ap panse sou li pou m wè si n a fè yon gwo bagay nan kominote a. Paske n pa ka kite kominote a mouri. Se vre pa gen Pòtoprens ankò, pa gen kote pou moun ale pou al amize w ankò nan Pòtoprens, men si nou gen ti kominote sa a nou gen la a, nou menm fòk nou valorize l. E valorize l la, se valorize sa ki ladan l. Èske nou konprann? Se valorize sa ki ladan l. Bon, avan m fini videyo sa a, pa bliye ke jan m di nou an, premye me ap gen yon gwo sware bal Sware bal sa, se pa yon djaz kap debake, se jwe nap jwe konpa, nap jwe anpil anpil konpa pou ou, wap gen posiblite mande mizik pa ou, wap gen posiblite danse avèk zanmi ou, lèm di zanmi an, fi ou silvouplè ok, vin a ti boubou tout ti mennaj ou, vin amize nou nan Diana Detente paske premye me pa gen lòt kote pou nou ye, se la pou nou ye. Map di mèsi paske nou te pran tan nou gade ti video sa, mèsi paske nou toujou sipòte travay la, men pa bliye pandan wap gade video a aktyèlman la wè si w avèk si wa abòne avèk chanèl YouTube nou an, avèk paj Facebook nou, paj tiktok nou, ale sou Instagram nan tcheke RDC abòne avèk nou paske nou konnen odyans nou an se ou menm ki l ye, se moun grann kolin ke l ye. Odyans nou an pa osi laj ke jan w panse a, se moun Grann Kolin ki konpoze l. Ebyen si w Grann Kolin ou konpoze l, ebyen sa pou fè pou nou se abòne, pataje videyo nou yo pou yo kapab rive pi lwen. Nou tap pale de Zanlè Zantèt. Babay tout moun. A la pwochèn.